Gade si nou fout vann pouvwa ba Ariel machann peyi pou Ariel vann tout nèg opozisyon fè yo rich si Ariel gen grenn nan moudal vre di lal Gonayiv demen maten kyèt manbo Ariel Gonayiv vòlò.

Medam mesye bonswa byenvni sou chanèl moun afè bon TV edisyon spesyal tou dabò nap di w avan menm ke n kòmanse an nou deja kòmanse pa swete w yon bòn ane byen ke nou pran avans nou an avans men sanbletil ke moun Gonayiv pote la viktwa medam mesye moun Gonayiv pote la viktwa paske nou konnen yo se tout enstans se tout inite Se tout group yo ki pat vle wè individu sa ki rele Ariel Henry an, yo pat vle wèl nan site lendepandans lan, Ariel Henry finalman deside sanbletil kel pap prezantel Gonayiv, medam mesye nan moman nap pale la nou kapab wè se pa de kout zam kap chante la, se pa de moun kap kouri medam mesye nan moman nap pale la kounya la Evidaman nou pral fon ti pale avèk Lionel pi pa la swit pou nou avanse avèk edisyon sa spesyal ann di 30 a 20 minit maksimòm le tan pou nou ta retounen pou nou swete w tout nou ve e Lionel e misye pèdi batay la finalman.
Nou di bonjou, bonswa a tout moun e ankò yon fwa nou kontan avèk nou nan lè sa pou nou kapab prezante yon edisyon de fòmasyon trè spesyal e byen nan edisyon sila kote ke nou pral pataje anpil enfòmasyon, enfòmasyon ki ap domine aktyalite a men ankò yon fwa nap swete tout moun e bon konba, eske nou kab di bòn ane men kanmenm Bòn ane kòm son koutim men a tout moun bon konba e nou kab di pou lane 2022 ki souvre deja ebyen nou di tout moun ebyen bon konba ebyen ane 2021 yon ane de doulè de tristès de dèy pou pèp ayisyen an ebyen nou nap klotire ane 2021 an men nou kapab di ane 2022 an se konba kap kontinye e se si konba objektif Se pou nou jwenn jistis pou prezidan Jovenel, eben tout mèsenè, tout politisyen ki patisipe nan touye prezidan an, klas boujwaz, eben ke tout moun sa yo pran kòd, e sinon ke pèp la li menm li jisteman aji avèk yo. Eben, Jimmy nap kòmanse ak enfòmasyon yo. Medam, mesye, oditè, oditris nan Fè Bon TV, Ariel 0, moun Gonayiv 1. Nan moman ke nap pale la, moun Gonayiv. Se kòmsi yo kòmanse selebre koup la. Ebyen nan kad match ki te antame ant achane ant Ariel Henry avèk moun Gonayiv, ebyen nou malgre moun Ariel te mobilize anviwon 3 cha blende, 42 e lòt machin e blende e nou kapab di e gen anviwon mi 500, 500 daprè sa enfòmasyon rapòte anviwon 500 militè te mobilize, anviwon 1000 polisye e pou n site sa yo sèlman malgre sa mèdam mesye Ariel Henry pèdi match la. Nan moman ke nap pale la medam mesye, ebyen genyen Ariel Henry oblije kontrent pou l pran yon lòt desizyon kote ke l pap ka finalman l pap ka met pye l Gonayiv e Ariel Henry ki pridan li menm li di li pa pral li pa pral kite poul Gonayiv ebyen jan moun yo te prepare jan plizyè katye e m kab di katye popilè nan e lat nan depatman Latibonit la te prepare notaman Raboto e Youri Latòti Youri Latòti tou ki te prepare tou Dimi fòk nou di l Men, men, medam, mesye, Ariel Henry li pèdi batay la, ebyen Ariel Henry gen yon lòt preparasyon k ap fèt la e malgre plizyè e milyon goud ki te deja dekese pou separe nan kèk katye ebyen pou te mobilize e plizyè kò nan lapolis la ebyen Ariel Henry li menm li di ebyen li pèdi batay la, moun Gonayiv se pa li k deside men se paske li wè si l ale l ap. Ebyen, lè w oblije pa mezi de pridans, li pa vle sa k te rive Prezidan Jovenel la rive l, ebyen, lè w ti jan rete aleka. Men, Ariel Henry ki ta deside jiska la dènyè minit pou ke l al fè yon seremoni nan Mipana. Donk, kounye a la a, medam, mesye, èske popilasyon pòtoprensyen nan pral aksepte pou Ariel Henry arive devan Mipana? Nou pa konnen. Men, e, nou kapab di, n ap envite w gade ti videyo sa a, ebyen, n ap pouswiv.
Telman memoryal, li telman enpotan nan lavi moun Gonayiven an e tout Ayisyen an jeneral, nou pa ka kite nenpot moun vin souye l sou nenpot kel pwen, nenpot fason. Ariel pa an kondisyon pou l vin Gonayiv pou l ap vin fete fèt avek moun Gonayiv. Moun Gonayiv pa sou fèt. Pa gen mwayen nan moun men moun Gonayiv pou ta viv tankou moun. Dat gouvènman sa la, yo pa janm regle anyen, pa gen pyès entèvansyon o nivo sosyal ki fèt, pa gen pyès entèvansyon o nivo ekonomik ki fèt pou pèmèt ke yo bay valè avèk sa nou genyen pou nou devlope yo. Epi jounen jodi a pou moun ap pale de fèt. Kote nou pral fete a la? Fèt la pa ka rive pi lwen. Nou di pap gen fèt.

Nou wè gen plizyè prezans inite san konte Fòs Ame Dayiti ki la, sa pa entimide nou?
An 94 yo te 3 mil, an 2004 yo te 3 mil, jounen jodi a yo te mète 10 mil. Nou gen ekipman, nou pare, nou gen mwayen pou nou repouse, pou nou avanse sou yo, e si yo betize, sa nou te di yo la k ap toujou fèt. Jodi a ki youn nan zòt sòt nou repwoche Ariel Henry jisteman la? Bon Ariel Henry se li menm ki mete avèk madan Jovenel Moïse avèk Micky ke nap rele Martelly e nou gen yon nèg ki te minis afè etranjè a se ekip sa k mete ansanm ki asasine Jovenel yo bay yon koudeta se sa yo rele koudeta yo bay yon koudeta yo pran pouvwa a ki lejitimite yo genyen kiyès ki ba yo yo gen pouvwa nan men yo pou yap dirije kòm minis kòm premye minis kòm sesi kòm sela e nap tou fè yon avètisman ba minis defans la ki di swadizan se nèg Gonayiv li ye. ki vin ak lame dayiti pou vin tchwe moun nan gonayiv donk nou pran avètisman pa li pa bliye se nèg gonayiv li ye li gen tout afèl nan gonayiv e se sa nap voye kòm pou li kòm avètisman ou pale de tout af e ti gra vye men sòg li pa vye donk avon lantandè sal.

Ki genyen ankò Fana JM avèk anpil lòt òganizasyon ankò. Jounen jodi a nou konstate lamizè ap fè raj nan peyi a pandan ke nou rive nan dènye jou nan ane a mizè a plis ogmante ensekirite a tribò pa bò. Jodi a. On lòt fwa ankò, nou vin di pèp ayisyen an, di Bondye mèsi paske l wè dènye jou nan ane a. E n p ap di bòn ane 2022 non, n ap di yo bon konba, paske batay la fèk kòmanse. E n ap voye nouvèl la bay tout pèp ayisyen an jeneral, ayisyen ki latibonit, Menmsi yo kòmanse fè l depi avan yè yo leve kanpe kont PM defakto sa ki rele Ariel Henry a ki fè Alzheimer, ki gen foli prezidan. Nan lespri misye, li pa gen lòt bagay se enstale anndan palè nasyonal 7 fevriye e nou menm nou sèmante 7 fwa 77 fwa 7 fwa kou sa pap pase. Bravo moun Gonayiv, yo voye kit alimantè pou yo, pou nou. Yo voye manje pou n manje, pa pran tikit alimantè yo a. Pran n chire l voye l jete. Pa pran kòb yo voye pou nou an. Kanpe goumen. E n ap di moun Jakmèl, moun Tigwav, moun Leyogàn, moun Okay, moun Okap, moun nan Pòdepè, leve kanpe depi aswè a, apre minui, chak moun bloke zòn yo, pou nou goumen kont Ariel Henry ak tout moun ki ap akonpanye l yo. Jounen jodi a, m ap redi sa ankò, nou menm anndan tout regwoupman sa yo, nou di pèp la leve kanpe. Prezidan Jovenel te mete 9 goud sou gaz la, yo te boule peyi a pandan 3 jou. Jounen jodi a, Ariel Henry ak tout akolit yo, li mete plis ke 200 goud sou gaz ki kerozèn nan gaz malere a malerèz ap sèvi nan seksyon kominal yo. Jounen jodi a nou vin di pèp la, apati de aswè a, avan ou vin chofe, chak moun bloke zòn yo, paske jan bagay la ye la, fòk Ayiti libere. Mèsi a la près, mèsi pèp ayisyen, e ere konba. Nou nan konba, m pa ka di nou bòn ane, men Kenbe la paske nou nan konba. Non poste kòman.
Original G-black G 12 tonnè kraze m ma mwatye nan G 12 la la men banm di nou kòman fè tout nèg SDP yo kòman nèg ki domaje a kòmanl rele kokobe a Andre Michel blofè tout moun li fè depoze pwojè tout nèg opozisyon tout ap byen mennen nèg ap touche 50 mil dola 100 mil dola ayisyen tonnè krazem mesye nèg tèt kale yo nou fè moun wont. Tonnè krazem yo komanse wè anba nou an e konsa nap di 2022 pi rèd 2022 ekrèk la gèt manman nou jodia map pran le swen poum pale avè nou Ariel gon pouvwa nan menl nou fout bay Ariel on pouvwa poul rich a ti malandren parèy li moun kap fout sipote Michel Joseph Martelly nan kaka. Enben phtk vle di kaka vre paske l gen kaka ladan l. Yow! E black kap pale avè nou la. A vle di tout nèg ki te nan opozisyon ka rejwi wi pou cho pati a e pati ayisyen viv nan kaka. Imajine w kokobe a la fè tout ekip li rich. 100 mil dola ayisyen, 50 mil dola ayisyen. Epi nou menm phtk nou nan kaka. Gade! Ti kle monte, ti kle desann, boul zegede, kolangyèt, manman! Yeah! Ann rekòmanse pou yo. Ti kle monte, ti kle desann, boul zegede, kolangyèt, manman! Bann chawony, kalanbè. Gade, gade, gade! Nou fout pè figi yo! Si nou fout vann pouvwa ba Ariel machann peyi, pou Ariel vann tout nèg opozisyon fè yo rich, si Ariel gen grenn nan moudal vre, di l al Gonayiv demen maten! Gyèt manman w Ariel! Gyèt manman w Ariel! Al Gonayiv! Vòlè al gonayiv vòlè al gonayiv visye al gonayiv visye ariel visye gyèt manmanw vòlè.

Nèg yo Boston nan renmen. Definitivman medam mesye de pye Ariel pran yon sèl grenn soulye de pye Ariel pran yon sèl grenn soulye Lionel kisa nou kapab konprann la medam mesye kòman ou konprann sitiyasyon wè se tout peyi an ki leve kont Ariel kesyon 7 fevriye 2022 an avan sa fòk Ariel bay peyi a. Ann ale frè m. Evidamman Djimi enben alò avan nou ke nou kontinye fòk nou remèsye enben jèn sa yo ki pran inisyativ ki di Ariel men kwa manman w men kwa papa w ou pap ka vin souye Gonayiv enben m panse ke si tout rès peyi a te tankou moun Gonayiv enben sa vle di ke Ariel pa tap la toujou Enben nou sonje, sanzoubliye, sa Ariel Henry te pran lòske l t ap tante rann ni Pon Wouj, enben, menm bagay la. Men gen moun ki di, Dimi, moun Gonayiv genlè manke entèlijan. Se pou yo te kite l vini. Ou konprann? Se pou yo te ba l fil mò l pou l te vini. Menm jan yo te fè l, yo te manke fè l anba a, pou yo te fè sa te rive l Gonayiv. Enben, Dimi, fòk nou ap fè yon ti kòmantè tou anvan ke nou kontinye. Gade kouman de mesye yo sanble. De mesye yo sanble nan foto a. Moun k ap gad foto a wè kouman mesye yo sanble. Tankou de degou dlo. Men, Enben dimi nap di kanmenm viktwa pou viktwa pou pèp ayisyen
non deme se k nan foto
wi deme gen moun ki di lòt la se andre michel paske andre michel fidèl ak ariel men kanmenm kòm respè nou genyen pou an di pou animal sa nou pa vreman konpare l ak andre michel paske nou pa vreman konpare l ak andre michel men kanmenm E sa vle di sal vle di a. Donk mesye yo sanble nap gade e linèt yo menm jan, yo poste yo menm jan kanmenm e m panse ke se Ariel Henry. Men kanmenm bèt sa li pi li konn wont li menm e m panse ke Ariel Henry pi mal ke bèt ki bò kote l la men kanmenm yo sanble nan foto a. Ki bèt? Nap pale de ki bèt? Medam mesye m pa konprann la non lap pale yon fason m pa konprann. Eske se foto sa medam mesye talè talè nou pral moutre moun yo paske men men men men eske se de sa nap pale? Nap pale de chat la. Andre Michel avek chat la ou lot la. Wi moun yo ap gade.
Moun yo ap gade. Dog la. Dog la. Dog la. Dog la plis sanble. Dog la plis sanble ak Ariel e nap gade mesye yo menm koulè. Menm menm linèt menm menm menm bouch ou wen. Menm plim menm plimay. Donk nou panse ke Ariel e pep la rejetel e sesi di min ou el gen yon ultimatum ki lanse la pa moun Gonayiv yo mande Apati de jodi premye janvye a la a pou tout depatman yo kòmanse bloke zòn yo ebyen yo pa vle leve ak Ariel yo pa vle travèse yo pa vle debite ane 2022 a avèk Ariel Henry ebyen ou wè la jèn sa yo ki trè trè trè motive e nou t ap swiv kòman y ap degaje fristrasyon yo e yo di yo menm yo pa t ap janm bay Ariel Henry chans sa a pou Ariel Henry ta vin jisteman souye Gonayiv enben Jimmy nou kapab di. Ebyen Ariel Henry pran inisyativ la pou l ale, pou l ale de preferans nan Mipana. Men eske, eske pèp la, eske popilasyon Pòtoprens lan ap kite Ariel Henry vin fè se, vin fè seremoni nan Mipana pou vin prezante jèb flè, pou vin fè diskou? Nou pa konnen. Men kanmenm ou pa janm konnen Sa l kapab ye. Men Ariel Henry tou kapab fè yon jan 30 segond, 30, 40 segond, yon minit, li kouri depoze yon jèf la, apre sa l kouri tounen, ou pa janm konnen. Donk, li kab prezante yon diskou pre-anrejistre. Epi, donk, m panse ke kanmenm, moun Pòtoprens, mezanmi, batay la l pa Gonayiv. Ariel Henry ta deja kontre moun Gonayiv di Ariel ou pa p met pye w la, eben, ta sanble se Pòtoprens, se devan Mipana, bonè bonè, mezanmi, bonè bonè, ou menm ki gen fanmi w k ap
Eske nou kapab deja di an avans medam mesye definitivman de fason ofisyèl e eske nou kapab pran devan pou nou di pèsonalite de lane? Pèsonalite de lane medam mesye eske nou kapab deja di l ou n ap retounen pli ta pou n konfime l pèsonalite de lane? Tout klas konfondi, pèsonalite de lane, sa se klè medam mesye, le prezidan de la repiblik, prezidan Jovenel Moïse, prezidan avi, avi, avi, prezidan Jovenel, de fason e pa gen moun ki kapab konteste l pa rapò a tout sa l ta fè, e evidaman prezidan sa ta dwe gen yon plak donè Definitivman, pèsonalite de la vi, de lane, e se pou nou ta di e kiyès nou kapab bay, n ap salye e jounalis Tripotay Lakay yo ki gentan fè, pran inisyativ sa, ebyen Blofè de lane, kiyès nou te kapab deja bay Blofè de lane e medam mesye, kiyès kiyès nou kapab bay Blofè de lane, Blofè de lane kiyès nou kapab bay li, ebyen li pa li pa ni lòt ke Andre Michel Blofè de lane! Definitivman frèm, André Michel se le blofè magouyè de lane, men gen yo plizyè hein, yo gen anpil nou te kapab mete sou lis sa, definitivman.
E di min ap di, alò gen pli, gen nan blofè de lane a, e patriyòt de lane tou, nap vin avèk tout moun sa yo di min, lòm, lòm de lane, nou konnen se Jovenel Moïse, prezidan Jovenel Moïse, e pèsonaj de lane se Jovenel Moïse e genyen blofè de lane epi gen de moun ki egzeko avèk André Michel genyen moun ki nan tèt klasman la se André Michel, Ariel Henry e ki blofè de lane e raketè de lane konprann donk e nou genyen egalman Claude Joseph ki se patriyòt de lane Claude Joseph.
Claude Joseph patriyòt de lane e bravo bravo e nap remèsye jan nou dil e nou kapab wè tripotay lakay ki gentan sòti lis lan e nap di mesye ti mesye tripotay yo bon travay men m panse ke pli ta li bonè li bonè nou poko kapab bay tout lis lan pou kounya se apeprè 3 sa yo nou ba ou medam mesye de fason e nou pa menm pale anpil sou sa e si pou nou ta di bon nou pap site non e chyen de lane. Vòlè de lane, kourèt de lane, nou pap di non an men nou mete foto a, suivez mon regard, suivez mon regard, chyen de lane, kiyès nou kapab ba li medam mesye anba live la, ekri pou mwen, ekri pou mwen, e m poko wè non an non la. Antouka nou wè l, nou wè yo anba zye yo, wi definitivman. E nap fè blag men kriminèl sa yo pa kapab teknikman yo pa ta de menm wè 2022 an nap di Bondye nou pa la nou pa gen pouvwa pou nap swete malè a pèsòn men mesye sa yo fè twòp mal anndan peyi an e nan ka nap kontinye mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse se klè nèg ki panse yo pral fè bal yo pral fete Ann aswè a la, m ta swete yo sensèman, moun sa yo ki konpri, ki enplike nan lanmò prezidan Jovenel Moïse, e tonnè, gen bagay nou pap di sou lèzond, men lesansyèl, jistis pou prezidan Jovenel Moïse, medam mesye, n ap, nou poko kapab sweto kwakseswa, li ankò to, men lesansyèl, n ap di nou byen pati 2022 an, paske gen kriminèl asasen ki dwe jwenn arestasyon, nou konnen ke apre midi an te gen yon tantativ devazyon nan prizon kwadèboukè, e pou lensan tout bagay sou kontwòl men evidaman nou te gentan di w li te gen apeprè 2 polisye ki blese men pou lensan tout bagay sou kontwòl medam mesye. E kòm se yon edisyon spesyal nou pap rete, m konnen moun yo ta swete nou ret pi lontan men se yon edisyon spesyal paske fò n tounen pou nou vin swete w yon bòn ane avan lè a kòm nou konn toujou fè l. E n ap raple w ke lane w, ebyen se si e sèten, jiska mentnan, ebyen nan zòn Gonayiv, tèt anba, medam mesye.

Evidaman Jimin ap di an prelid de evantyèl arive Ariel Henry nan vil Gonayiv, men nou wè moun Gonayiv ki te deja leve kanpe e te gen anpil tire, anpil kouri nan kat kwen Gonayiv men kote ke jisteman popilasyon an te ap kanpe pou yo t ap tann Ariel Henry sou 2 pye militè yo parapò a ebyen parapò a Pwomès Ariel Henry te fè pou l te vin nan Gonayiv, men anpil moun ap mande a kèl tit? A kèl tit Andre Mi, a kèl tit Ariel Henry t ap vin Gonayiv? Ki sa l t ap vin fè? E nou konnen, enben popilasyon an kanmenm kite a son egzanp, moun Gonayiv ankò ki rantre nan listwa, e m panse ke tout rès peyi a ta sipoze fè menm bagay la, E menm nan pòtoprens tou depi n wè kòtèj Ariel Henry ap pase bare lari a menm si w gen yon machin nan men w bloke lari a kèlkeswa moun ki ou ta nan machin ou t sispèk Ariel Henry pral pase ebyen bloke lari a e se si kouche nan lari a paske fòk nou bare lawout avèk endividi sa m panse ke ki se Ex-aequo avèk André Michel kòm blofè de lane, raketè de lane, e vòlè de lane, e tiyè de lane. Donk, m panse ke menm jan yon moun tankou Michel Joseph Martelly anpil moun konsidere kòm trèt de lane, e poukwa pa asasen de lane egalman. Donk se de moun ki ex-aequo nan plas sa yo. N pa bliye n ap tounen pli ta. Lis la li anpil nan asasen de lane. Nou p ap ka pa pa mete tout oligat yo pou pa pale de Dimitri Vorbe. Dimitri Vorb asasen de lane nap vini avèk yo medam mesye plita nap vini avèk yo e nan ka Reginald Boulos en asasen de lane evidaman e yo anpil yo anpil men jan nou dil disi plita nou pral jwenn lis la E men lesansyèl se ke pèsonalite de lane nou retire chapo nou medam mesye byen ba devan prezidan Jovenel Moïse e ensi a pèp ayisyen an e ensi a nou menm dyaspora e nou pap bliye fò nou mete dyaspora nan yon pèsonalite spesyal la non l pou 2022 an la 2021 an kap fini la pèsonalite de lane pou prezidan Jovenel men 2021 an ebyen se lanmou ke dyaspora prezante chak jou, chak segond a peyi Dayiti, nou dwe ba yo yon pri spesyal pou tout lanmou ke yo pwouve a lega de peyi an frè m.
Evidaman Dimy, yon konsiderasyon spesyal pou tout moun kap viv nan dyaspora a e yon remèsiman spesyal pou chak grenn moun Dimy kap tande nou kap swiv nou la ki te pèmèt yon fason ou yon lòt yon moun ann Ayiti benefisye yon ti bat bouch oubyen yon timoun ann Ayiti te benefisye yon ti jwèt ki mete jwa nan kè yon timoun ann Ayiti. Pandansetan nou wè sitiyasyon sosyo ekonomik peyi a vin degrade, eben moun ap soufri, moun ap mouri grangou, eben gen anpil moun nan dyaspora a, eben nou swete Yon benediksyon spesyal pou chak grenn moun kap tande nou la ebyen ki te bay yon patisipasyon pou te voye ede yon moun an Ayiti pandan.
Djaman di Martelly au delà de assassin de l'année fò nou mete l eskize m wi medam mesye Martelly masisi de l'année eskize m se pa mwen ki di l se Djaman ki di nap mete Martelly nan kategori masisi de l'année vòlè chimè zenglendou de l'année.

Ansyen prezidan Michel Joseph Martelly nan asasina prezidan Jovenel jiska prezan ki pa janm bay okin eksplikasyon, ki pa janm di ki mòg Titjèl Anperè, ebyen li rete gade e sa bouch fèrme san ryen di. Donk nou panse ke popilasyon ayisyèn nan va bay moun sa yo ebyen kanè e pou yo pa retounen sou sèn politik la ankò e se pa sèlman e yon moun tankou Michel Joseph Martelly men y a egalman y a egalman dè senatè, dè ansyen senatè, dè ansyen depite pandan manda prezidan Jovenel la tap fè bri ki tap kraze peyi e moun sa yo mezanmi fòk nou retni non yo fò n sonje yo pou n pa bliye yo se pa paske nou nan pwoblèm nap mande jistis pou prezidan Jovenel gen anpil ladan yo k pran pòz kap mande jistis tou pou nou konn se bon yo bon mezanmi ann pa bliye ansyen kandid ansyen sa k te ansyen senatè gen k te kandida laprezidans gen k te sa vle di tout moun sa yo fòk nou.
Antouka e batay la se su e sèten li se kòmanse l kòmanse medam mesye. Nou apèn kòmanse, nou pap fè bak e nou konnen gen plizyè moun ki rantre nan batay la nou pap kapab bliye non yo e fò nou salye Boudjou e nou pa ka pa salye mesye Jenèf yo e Babekyou spesyalman paske ou kapab wi li fè silans pandan kèk jou men ou pa ka pa remèsye l paske pandan tout le lon se youn nan moun ki kenbe flanbo an ki tap mande jistis ki te mete l an tèt fas a Ariel Henry nan sans sa nou di bravo e san konte medam mesye ou menm ki nan dyaspora e nap di w mèsi anpil nap kontinye batay lan se yon edisyon spesyal nan moman nap pale la jan nou tande la medam mesye e byen se si sèten Gonayiv anpil tir anpil tir men pou lenstan e byen sanbletil lè nap byen mete l o kondisyonèl sanbletil ke Ariel Henry li bay konfimasyon l pap prezante l nan Gonayiv men ou konnen Nou kapab, nou pap jann kapab konfime l a san pou san, men se enfo sa k vin jwenn ni, nou dwe wè l moun yo ap kouri la. Vwala, medam mesye, nou pa prete edisyon spesyal a pli ta pou nou tounen, pou nou vin swete w tout ve ke ou menm ou merite, men lesansyèl sa te fè nou plezi dèske nou te avèk ou, ke Bondye beni nou pou 2021 an kap fini la, pi pou 2022 an poul ban nou plis fòs, detèminasyon, pi animal sa yo nou pa bezwen sa yo nan vi nou ankò. Babay, a pli ta, ke Bondye beni nou, se te yon ti edisyon spesyal, e medam mesye nou konnen nou ta vle rete plis men nou pap rete, se voulu. Wi, nan lakou a gon ti gason, ti gason sa nou dwe respekte l. Mèsi anpil medam mesye, an nou konkli lane l avan ke nou tounen pli ta.
moun bon konba si n kapab di bòn ane egalman kòm son tradiksyon feliz año nuevo happy new year to you all enben nou kontan pou ke nou te prezante w ti edisyon spesyal sa n ap tounen nan kèlke zè enben pou ke siman nou kapab pèmèt nou entèraji pou n degaje fisitasyon nou pou ke nou youn kapab swete lòt bòn ane e kòm son tradiksyon nou pa kapab e detounen de sa nèt mèsi anpil a ou menm ki t ap swiv nou. Pataje emisyon an pou nou pèmèt lòt moun kapab dekouvri.
Mèsi anpil a pli ta babay ke Bondye beni nou. Pèsonalite de lane Prezidan Jovenel.